Bonjou, bonswa tout moun ki sou chanèl Wilky TV a. Tok mwen fè ti video sa a, pa rapò avèk zanmi ke mwen tap tèks. Kote mwen wè video yo. Yo travay video yo. Non aplikasyon an monte sou video a. Donk. E mwen te jis pale avèk yo. Mwen te di yo. Mwen gen yon aplikasyon mwen itilize. Mwen ta renmen nou itilize aplikasyon sa. Pou nou travay video. Paske non aplikasyon an li monte sou. E, e, e video ki wap travay la. Donk. Nan ti video sa nou wal montre w koman pou itilize yon lot aplikasyon. E aplikasyon sa a, la ba ou byen, e li pap mande pou peye l. Li pap mande pou peye l. Donk, nan jis mande ou, abone ak chanel nou an, pou ou kapab plis ankouraje nou. An ale! Men aplikasyon ke nou bal enstale a. Aplikasyon sa a, li pap di pou peye l, la ba ou video a gratis.

Ou kapab jwenn li sou li. Wap wè gen aplikasyon e ou pap jwenn yo sou play store men wap jwenn yo sou li. Wap jwenn aplikasyon sa a sou Abdoid. Depi ou bezwen yon aplikasyon ou pa ka jwenn li sou play store, wap jwenn li sou Abdoid sa. Koman pou enstale aplikasyon Abdoid la? Pou enstale l, wap jis bezwen pou ale sou sou Play Store epi non li pa sou Play Store non wap jis ale sou Google epi ou pap kapab enstale l sou Play Store wap vini sou euh, Google nan ale Abdoid e Abdoid li deja monte la

Depi m monte sou li, l ap ba mwen tout aplikasyon yo. Men aplikasyon yo. Tout aplikasyon m bezwen. Aplikasyon m bezwen w ap jwenn yo la. Depi ou bezwen w aplikasyon, w pa ka enstale l sou. Sou e Play Store, ale sou Abdoid la w ap enstale l. W ap enstale l, w ap jwenn ni. La w ap fè rechèch aplikasyon ki se Kidney Master.

Depi ou pa ekri li konsa ou pap jwenn aplikasyon an. Edita. Ok. Men aplikasyon. Wè, li ba mwen de. Tou le de sa se preske menm jan yo we. Tou le de. Men sa mwen mwen plis itilize ya se. Sa mwen plis itilize. Paske wè li ban mwen kote pou m ouvri l paske mwen deja genyen aplikasyon an sou telefòn mwen. Ou menm ki poko genyen l, w ap jis l ap ba ou enstale. Mwen menm la li ba mwen ouvri paske mwen genyen aplikasyon an deja. Lè w fin enstale l l ap ba ou l konsa. W ap jwenn li make ou ouvri. Eske nou wè? L ap ban nou ouvri. Epi lè ou ouvri l, l ap voye ou sou aplikasyon an. Men aplikasyon an. Men aplikasyon an. Sa se tout videyo ke mwen travay. Tout videyo ke mwen travay yo la dan. Mwen pon. Ba mwen se pou. Mwen de se travay yon ti videyo pou nou. La. La se kote pou mwen Ale nan nan kote ki make Naviga Media. Sa se kote mwen bal pran video mwen bezwen travay la. La se video ke mwen bezwen travay la. La antre la. Ki video mwen ta travay la. Video mwen bezwen travay. Mwen gade mwen. Video mwen bezwen travay. Euh, pa egzanp, mwen gen telo sou telefon mwen. Mwen pran yon telo. La, sa se tout kote aplikasyon yo. Kote pou mete mizik. M panse ou gentan konprann paske e M panse ou gentan konprann paske ou deja gen yon aplikasyon deja men aplikasyon an li mande w pou peye l men sa li menm li pap mande pou peye l sa l ap ba ou aplikasyon an gratis. Lap ba ou aplikasyon gratis. Se kote pou ou chanje vwa tou. Si ou vle chanje vwa. Si ou vle chanje vwa ou kapab chanje l. La, si ou vle chanje vwa ou kapab chanje l. Si ou vle chanje vwa ou kapab chanje l. La pou m chanje vwa, mwen wale nan audio a la. La, nan volume nan la. Si m vle m chanje l, m ba l yon gwo vwa, yon vwa wobo.

Ok. Sa se kote ou bezwen mete yon yon anons. Pa egzanp, yon anons. M ap fè pou anons pou yo e abone chanèl mwen. E banm gade mwen m te dawonn yon nan. La, meni. Pase nou gentan konprann deja. La a, se sa a, si m vle m mete l la a, kote l la a. Èske nou wè? La a. Alò, m pase nou gentan konprann. Mwen kanpe video a. Si m bezwen ekri non m oubyen m bezwen mete yon bagay. Menm si m ta bezwen mete yon logo. Logo chanèl mwen an sou profil mwen pa ekzanp. Chanèl mwen se Wilky TV ke li ye. Wilky TV. M bezwen mete Wilky TV ok. Hum, sa se Wilky TV. M bezwen metel nan log wap. Epi, si m vle metel la, m metel. Epi, m vle l pou l rete la jiskaske videyo a fin jwe nèt. La, m wale la. Wè, m wale la. Map aje, map aranje tout. Wè, map voye l ata ke l fini. Wè, ata ke videyo a fini. Meni. Atake video a fini. Donk mwen kanpe la. Mwen panse ou gentan konprann. Paske mwen pa vle video a twò long. Mwen panse ou gentan konprann la. Konprann? Si ou bezwen fè l pou yon animasyon, pou fè l, pou fè l vire, desann bagay, ou kapab fè l. Konprann? La. Wè tout kote video a rive a. Lap make la. Gade anlè a la pou wè. Lap mache. Kote pou mwen ap bali animasyon kounye la. Poum fèl moute desan. La. Wè. La lap moute desan. La lap monte. Sa pral depan de janm vlel la wap wèn tout la. Hein? Sim vlel glise anba, bò isit, lòt bò wè. Son bèl ti aplikasyon ke li. Son bèl ti aplikasyon ke li. Kapab te ka rèy. Video bèl el bò koulè tou. Li bay koulè tou. Ou konprann? Mwen panse nou konprann. Se ti video sa nou te pote pou ou. Donk, yon sèl bagay n ap di w zanmi m, se abòne avèk chanèl nou an ki se Wilky TV a, konsa w ap kapab pèmèt nou avanse. E apre sa, nou gen anpil ti videyo nou pral lage tou sou chanèl YouTube sa kote nou pral di w kòman pou pou E aranje espas telefòn ou. Lè m pale de aranje espas telefòn ou. Pa egzanp moun nan di w, m t ap gade kèk videyo e sou sou youtube ki kote li di videyo a di e pou m aranje espas telefòn mwen an, mwen bezwen yon aplikasyon pou m mete Sou telefòn mwen pou mwen aranje espas telefòn mwen. E telefòn mwen pa gen espas. Kòman m pral fè mete aplikasyon an pou l aranje espas mwen. E sou chanèl sa ou pral jwenn kote pou aranje pou baleye espas telefòn ou san ou pa bezwen aplikasyon. San ou pa bezwen aplikasyon. Nou pa pral di w pou w enstale yon aplikasyon. Telefòn ou deja plen. Telefòn ou deja plen. E kounya. Moun nan di pou al enstale yon lòt aplikasyon pou met sou telefòn ou pou pou pou kapab baleye espas estokay telefòn ou. Kòman ou pral fè mete aplikasyon sou telefòn ou la? Donk e nap di ou abòne avèk chanèl Wilky TV a se la ou nap jwenn. E nou ap pote anpil ti video pou ou. Anpil ti video nou gen nap travay pou ou la kote ou kapab ale sou Facebook, YouTube san ke ou pa bezwen aplikasyon an. Ou pa bezwen aplikasyon YouTube la. Wap bezwen aplikasyon Facebook la pou al sou Facebook. La nap pote l pou ou. Nap pote l pou ou sou Wilky TV a.